An kote m ta prale nan zòn nan la silteplè yo di m gen yon ti ba nan zòn nan la ou ka di m kilè l ye ou ka lokalize m? Wi. Ah ok mèsi ou ka di m kibò l ye? W ap jis moute a goch w ap vire a dwat. Dakò mèsi. Oh eskiz mwa demwazèl atan ee.

M konnen w son nèg ki gen sèvo menn. Misye big patnèm menn. Misye kole konsa avèm menn. Yow misye gon sèl menn sèl la rele makia ou la baz. Yow m tèlman renmen fanm sa menn. Yow m pa konn sam ta bay menn menn ou konnen misye patnèm li ye menn m pa vle misye gen pwoblèm avèm menn. Banm yon ide non menn sèm ta fè menn. Yow m renmen fanm lan poum mouri menn. Woy ki kaka yo touti ap fè la menn. Ee misye k pral marye avè fanm nan menn.

Djeriye nan zòn nan li rete m ret nan zòn nan epi tou toujou tande ap pale de djeriye koz djeriye pa yon moun ki tèlman son moun ki nan bagay delekans li toujou stil rete poze se sak fè m panse
ah ok mèsi. M panse ke e nan wout ou ye ou prale epi tou mwen menm m te prese tou mèt si pou yon moun tankou m m pa panse m ka prese nou ka toujou ka.

Yo, e patnè m ou ye menn m pa apa ex fanmi sa menn sa w konnen ke pou nou m gon patnè menn ou konn ou konn patnè a menn Jerry patnè rouj menn patnè rouj la sak pase pa di mwen nan kont a misye non m pa nan misye patnè m ye m pa ka nan kont a misye misye gon gon sè l menn sè a rele Makia ou la menn sè a konn pi menn yo m tèlman apresye ti dam nan menn men m pa vle tankou menn ou konn kòman blòdè ye menn janm ye a misye menn malèz kay misye m pa vle misye tankou.

Wi m wè yon sèl ti chodyè, yon kapèt, epi yon grenn dra tou, epi yon gòde, e pou di m se kay. Yon pil boutèy vid, yon pil pakèt bagay boutèy anndan pa menm gen anyen nan yo menm lè fini tou. Sa m pa konprann non. Misye bon m vini nan chanm mwen m ye lè yo konnen zanmi m konn vin la nou n ap bwè ansanm anndan, dat pafwa tou n ap gad ti match foutbòl nou la n ap jwe n ap bwè san yon pwoblèm n ye pou sa. Dayè tou konnen mwen renmen ti foutbòl mwen. E vre? Wi.
Bon bagay sa pou foun de kay manman nan di. Cheri se kay manman nan sa e chanm mwen deyò e sa e chanm manman an deyè. E vre? Ou vle mwen montre w kot manman an? Bon li tap pi bon pou mwen. Ebyen map gentan fè sa. Dakò? Dakò cheri.
Ou pa fache avèw non?

Pala yon fi nap bay problem.
Pedro kiyès kiyès pedro sa yo pasem pasem pa pa sonje m konn li. Marim nan cheri kap plede fè diskisyon diskisyon diskisyon m kwaze lap pale nan telefòn ansanm ak lòt fi anpi tou lap di mezanmi.
Ah bon Anfèt, ou pa bezwen bay sa twò enpòtans. Randevou m ba ou an se pou se pou te al se pou konsèy nòt de travay mon chè. Donk mwen di ou se pa la nou travay. Mwen di ou mèt di mèt mèt di la e pou ou tou paske paske la e pou mwen.

Sa gratuitman ok m te ka fè sa pou ou bon an palan de sa so lè m kite dosye travay la pou m byen di w ou sonje depi lè ke m te fin pale avè w dènyèman m sonje m pap ba w manti ou vrèman ou vrèman domine may mwen a chak fwa m rele w pou m ka pale w de sa so m pa vle ke pou w panse se se akoz de travay lan. Fè ke map profite de ou so but m prefere ke lè ke m ba w randevou nan pale plis de sa.
Non, m pa tèlman panse sa. M pa tèlman panse sa.
Bon m ta swete sa cheri. Paske m byn sou so menm menm dòmi m paka dòmi ou nan may mwen de tanzantan. Nou genlè nou genlè plis pale nan telefòn paske konye maten m tap fè diskisyon a mari m nan m pa vle. Pou l vo son bagay grav. Ou konnen ou konnen bagay sa domine m a chak fwa w di mari mari bagay sa domine m. Humm non, pandansetan ou konnen m nan kay la ansanm avè l. Peu importe.
Fò m kapab ba l ti valè pa l lan. Bon ok.
Donk ou konnen m yon ti jan m yon ti jan prese so m te ba w devan m te ka pale plis. 2, pou m ka pale w plis de travay lan, anplis ankò m ka pale w de sa k te rive m avan lan, so m panse ke n ap pale plis nan telefòn la wi. Bon bagay, pa gen pwoblèm.
Epi, depi lè ou te rankontre m nan, lè m te fin gen kont a mennaj mwen an, Brino. Wi, m wè pyès patnè nan ba lan. M pa t gen tan pou m te eksplike w anyen. A vle di, m pa swete w pou w ta fè menm jan avè l non. Non cheri.